Misye fèm depanse yon pakèt lajan nèg ki nan prizon an yon pakèt kòb doktè pastè sa fèm depanse misye te rantre ayiti li dil vini poul kandida a la prezidans epi yon moun. Pale ak misye de mwen nan moun ki ka ede li ki genyen ora ki gen moun ba misye kout men epi misye rele mwen nan yon lopital li te genyen m kwè sou bwa patat m ale m chita a misye misye ban nou plan li pou l prezidan epi se la misye di mwen ke li gen plan nan tèt li pou l bay yon pakèt Timoun bous detid nan Sent Louis inivèsite. Bon li montre nou tout dokiman pou inivèsite a, livrè, panflè, nimewo telefòn inivèsite a. Epi l di mwen bon kòm yo aprann mwen tou se yon spesyalis nan anglè, èske ou kapab enstwi timoun yo pou mwen kòm se nan medsin yo prale, nan anglè medikal. Bon, la, m di pa gen pwoblèm. Epi m tonbe la, pran timoun yo, kòmanse fè kou anglè pou yo. Pi nan chemen, misye di mwen, bon, ekoute non, pastè, se yon bon pwogram wi la, sa w ap fè la, ou kapab enterese moun pa w wi, vin ladan l, monchè frè mwen. M santi pwogram nan tèlman enteresan. A lepòk, m te bezwen fè yon etid tou Ozetazini, m enskri tèt mwen e mwen mete moun legliz mwen ladan li. M mete fanmi m, m mete zanmi m nan pwogram nan. Epi mwen envite moun vini tou, men moun ki fè m konfyans yo vini. Lè mwen. Men chanm lèm kounya misye di mèt enskri moun. M pa sonje, m kwè m te enskri moun swa pou 100 dola ameriken oubyen 200 dola ameriken. Men non m te bay moun yo fich. Se lè mwen fè yon zanmi Pèp Ayisyen tande, n ap tande. Nan inivèsite Sent Louis Ozetazini pou konnen eske pwogram nan vreman serye. Epi moun nan rele li di li rele Sent Louis, Sent Louis di l pwogram nan. pa serye paske Saint Louis di li pa konn anyen de pwogram nan mon chè frè mwen papa pèp lè m rele mesye doktè Sanon pou m di l sa k pase a mon chè misye di m sa Casagnol te di bèf depi lè a tou misye pa janm pran telefòn nan men m li disparèt Li pa t janm ban m yon goud pou lekòl la m te fè pou timoun yo. E mwen menm finalman, tout timoun ke m te bay, m te enskri pou ant san dola ameriken ou san dola ameriken. M t kòm m te ba yo fich, m mande yo pou yo vin kote m avèk fich la, mwen remèt yo lajan an. Sa vle di ke la. Sanon ta sipoze dwe mwen yon pakèt lajan e timoun legliz mwen e lesa legliz mwen manke kraze nan bagay sa se moun yo pat konnen m son moun ki te kredib e m te kouri remèt bagay la monchè m tap vreman antrave avèk nèg sa k rele Sanon sa donk m te vle w genyen ti enfo sa yo de nèg sa e se yon moun tou. Jan wap pale de li fòw pran anpil anpil anpil anpil prekosyon pwiske ou konnen ou itil peyi a anpil anpil anpil.
Si nap kraze peyi an krazel nèt, si nap refèl ann refèl oubyen ann tou anonse la fen di monn sou Ayiti. Konprann? Se twòp tolerans nou bay ki fè peyi a rive la a. Konprann? Mwen paka di nou sa. Konprann? Kòmsi yè nou frape machin mwen byen fò konsa la, m pral ret gade nou nan je? Ah Bob nan afè wi. E menm jan diskou zanmi an Guerrier te nan pòch wayabèl li nan Peti Bwa, kèlkeswa dyak k ap tande m la, prepare yon diskou mete nan pòch kos, mete yon ti kostim sou nou dimanch k ap vin demen maten an. Paske y anonse pastè Sanon ap fè yon toune misyonè oubyen yon toune dominikal. demen dimanch lan. Men lap gen dcpj avè l. Ebyen lèm di nou met ti diskou nou nan pòch nou paske ou pa janm konnen si pastè an chèf la ta santi l paka rete nou menm pou n ka kenbe fidèl yo nan lapawòl. Prepare w pa fè mesay long mete yon ti mesaj mete nan pòch kostim nou pa janm konnen ta gen kèk dyak kap niche bab yo di dat m pa moute sou chè. E Guerrier, pastè Sanon kòmanse chante tankou Wowoli nan chodyè.
Menm ofrann pastè sanon te voye nan yon legliz li di sa li di se kob mèsenè kob. Eske moun yo te konn entansyon pastè sanon? Paske si pastè a vini kom pastè lap vin fè byen donk tout moun ta renmen fè byen ok eske lèl te vini li te di se mwen ki pral asasine prezidan? Non gen moun gen moun li pran sipriz men gen moun ki konnen aktivite misye paske misye te di moun yo lap vin prezidan peyi a. Yo pa menm mande l si e kandida l ap vin kandida. Anpil pastè gen tan ap pre niche bab yo pou y al miniskil, pou y al bagay, sou pretèks Sanon pral pran pouvwa a. Li gen genyen genyen l konplote avè yo. Genyen gen yon pastè m pral lage la a, se yon kou sezi l bay pastè sa a. Menm jan yon pil etidyan se kou sezi l te ba yo. E pran kòb pou bous detid. Men, genyen k konnen. E genyen k konnen e msye di ke gen nan lajan ke l distribye nan dènye jou sa yo, se pa se lajan chango l te ye. Lajan chango. E map di maten an la, on nèg ki gen lajan sa nan men l, menm si son ti kabrit ou t achte a 12 goud bonbon, ou te benefisye nan lajan pastè Sanon an, ou riske al bay dlo kou pipirit nan penitansye nasyonal. E sitou chalè a rèd anba salè sa. Nou visye twòp. M pale nou twòp, nou pa janm tande m. M bouke pale nou, epi m mache avèk on ti rezèv.
Wè wè pastè kap desann anba a la, yo gentan konn se kòb pastè Sanon ba ou, pa al nan penitansye a lè pò yo vid. Si nan yap beyon a souflèt. Nan yap beyon a souflèt. Pase fòw gen bagay nan menw. Fò nou kite visye. Fò nou si nap fè legliz ann fè legliz. Gen bagay visye nap regle. E sa fè lèm pale avè nou, nou plis ap fè charabya, ap voye moun vin atake mwen, m di nou legliz pa fèt konsa. E pa toutan map di nou sa? E pa toutan map di nou sa? Ann e ann pase pastè sa ki pran ki pran ki pran yon kou sezi, ki pran yon kou sezi li menm menm. Bon e sal di mwen? Li dim son kou sezi pastè sanon bali pastè sanon manke lagel nan kouri pastè sanon fè lap ranmase kòb nan men fidèl nan legliz kotel pral bay yon bous an medsin ozetazini donk misye menm voye tout li pran tout ti fanmil li foure nan pwogram nan pastè sa paske li ta renmen gen fanmil doktè tou li foure ti fanmil nan pwogram nan li foure moun legliz nan pwogram nan m kwè enskripsyon an se 200 dola ameriken ehe moun fin bay kòb misye voye kòb yo bay pastè sanon. Kounye a, lè ap fè preparasyon pou konnen ki lè, paske moun yo kòmanse ap anvayi pastè a, ap mande li ki lè vwayaj la, ki lè, ki pyès pou yo bay, etsetera. Yo mande yon san, yon kòb frè ankò, yo bay kòb frè a. Lè misye resi jwenn pastè Sanon nan telefòn, pawòl pastè Sanon di l menm manyòk anmè. Pa pase l nan lagonav. Pase sa non fèl kochon fèl malonèt ko chen pa fè kochon pa pye zaboka. Ann tande misye kap esplike nou yon pastè m konnen ki viktim kounye a l oblije peye tout kòb li te dwe yo kounye a la pandan pastè Sanon nan kod la la lap tou pwofite pote plent wè si pastè Sanon ta restitye l lajan an tande pastè a. An ale.
Misye fè m depanse yon pakèt lajan nèg ki nan prizon an. Yon pakèt kòb doktè, pastè sa fè m depanse. Misye te rantre Ayiti, li di l vini pou l kandida a la prezidans. Epi yon moun pale ak misye de mwen nan moun ki ka ede li ki genyen ora ki gen moun ba misye kout men epi misye rele mwen nan yon lopital li te genyen m kwè sou bwa patat m ale m chita a misye misye ban nou plan li pou l prezidan epi se la misye di mwen ke li gen plan nan tèt li pou l bay yon pakèt Timoun bous detid nan Sent Louis inivèsite. Bon li montre nou tout dokiman pou inivèsite a, livrè, panflè, nimewo telefòn inivèsite a. Epi l di mwen bon kòm yo aprann mwen tou son spesyalis nan anglè, èske Ou kapab enstwi timoun yo pou mwen kòm se nan medsin yo brale nan anglè medikal. Bon, la a, m di pa gen pwoblèm. Epi m tonbe la a, pran timoun yo, kòmanse fè kou anglè pou yo. Pi nan chemen, misye di mwen, bon ekoute non pastè, se yon bon pwogram wi la a. Sa w ap fè la a, ou kapab enterese moun pa w wi vin ladan l. Monchè frè mwen, m santi pwogram nan tèlman enteresan, alepòk m te bezwen fè yon etid tou Ozetazini, m enskri tèt mwen e mwen mete moun legliz mwen ladan li, m mete fanmi m, m mete zanmi m nan pwogram nan, epi mwen envite moun vini tou, men moun ki fè m konfyans yo vini. Lè mwen Lè kounye a misye di m mèt enskri moun. M pa sonje, m kwè m te enskri moun swa pou 100 dola ameriken oubyen 200 dola ameriken. Men non m te bay moun yo fich. Se lè mwen fè yon zanmi Pèp Ayisyen tande wi, n ap tande. nan Inivèsite St.
Louis, Ozetazini, pou konnen. Eske pwogram nan vreman serye? Epi moun nan rele li di li rele Sent Louis, Sent Louis di l pwogram nan pa serye. Paske Sent Louis di l li pa konn anyen de pwogram nan. Monchè frè mwen, papa pèp. Lèm rele mesye Doktè Sanon poum dil sak pase a monchè misye dim sa Casagnol te di Bèf depi lè a tou misye pa janm pran telefòn nan menm li disparèt li pat janm banm yon goud pou lekòl la mte fè pou timoun yo e mwen menm finalman tout timoun kem te bay m te enskri pou ant 100 dola ameriken ou 200 dola ameriken kòm m te ba yo fich m mande yo pou yo vin kote m avèk fich la mwen remèt yo lajan sa vle di ke la Sanon ta sipoze dwe mwen yon pakèt lajan e timoun legliz mwen. E lesa legliz mwen manke kraze nan bagay sa. Se moun yo pat konnen m son moun ki te credible e m te kouri remèt bagay la. Monchè m tap vreman antrave avèk nèg sa k rele Sanon sa donk m te.